Èske levanjil yo kapab kanpe devan yon envestigasyon de yon avoka? Avoka yo fè distenksyon antre lefè ke yon moun kapab fè de deklarasyon oubyen angaje yon pousuit jidisyè E le fè ke yon moun kapab pwouve ka l la, li kapab pwouve sa ke, sa ke l ap avanse a. E donk nan sans sa, li bezwen gen dè evidans pou sa. Donk, avoka yo, sa ki enterese yo o premye plan, se evidans. Yo pa prè pou aksepte okoun deklarasyon, menm dè deklarasyon relijyez, san ke yo pa gen dè rezon pou sa. Men li enteresan pou wè ke atravè listwa, ou gen anpil gwo avoka, anpil eminan jij, anpil ekspè an matyè di dwa, e tout yo te adopte lafwa kretyèn. E sa, m kwè ke li di an pati o fè ke temwanyaj ki prezante dan Lèzevanjil, temwanyaj sou Jezi Kris, s on temwanyaj ki solid. Levanjil yo, yo rapòte de fè ki konsinye nan sa w te kapab rele règle de ansyen dokiman. E ansyen dokiman sa yo ke levanjil yo yo menm yo ye, se de dokiman ke w te kapab itilize nan nenpòt kou de jistis. Premyèman, se de resi ki transmèt de premyè men pou sa ki konsène la pèsòn de Jezi Kris, selon Jan premye vè, selon 1 Jan 11, 1 Jan premye vèsè premye, eksetera. Se pa de moun, se pa de rimè ke yo tande, se pa de bagay ke yo di yo, ke yo menm yap rapote. Se de temwanyaj ke yap pataje de premyè men. Dezyèmman, pou sèten, pou, pou sèten resi, pou, tankou resi levanjil ke Lik prezante a, li soti nan envestigasyon rigourez ke Lik fè pou le fè ke l rapote, selon Lik, premye vèsè 1 a 4.

Ebyen sa sa vle di? Sa vle di ke moun ki bezwen montre ke levanjil yo pa kanpe sou anyen, se yo menm ki gen fardo prèv la. Se yo k pou jès avanse prèv yo. Yo pa kapab sèlman rete pou di yo pa kwè nan bagay sa yo, yo pa kwè nan lèzevanjil, yo pa kwè nan nouvo testaman. Non, se pa konsa w rete pou w di l. Li pa mache konsa. Fòk ou vin avèk evidans. Fòk ou vin avèk de pyès a konviksyon. Fòk ou vin avèk de prèv pou w kapab soutni tèz ou an. Men just fon deklarasyon li pa mache li pa mache nan okun kou de jistis li pa mache pyès kote an fèt men loske wap gade validite ki gen o nivo de levanjil yo li sòti di fè ke se de dokiman ki te date trè to apre evènman yo fin pwodui se pa de dokiman se ki pwodui pa egzanp 400 zan apre evènman 400 zan apre jezi kris non Se de dokiman ki pwodui pandan ke te gen de temwen okilè, pandan ke moun ki tap viv, moun ki te tande pale de Jezi Kris yo te la a sèt epòk. Non sèlman sa, tout otè yo se de moun ki te konnen Jezi Kris pèsonèlman. Tout pat de disip, men yo te gen chans konnen Jezi Kris, paske Jezi Kris se te yon pèsonaj piblik.

Papias di nou ke kat levanjil sa yo se de levanjil ki fèmeman etabli, ekri pa des apotre, pou sa ki konsène Matye e Jan, oubyen yo te ekri pa asosye des apotre, donk Marc ki te asosye Pyè e Luc ki te asosye Pòl. E lòske levanjil sa yo te an sikilasyon, tout moun ou te kapab konstitye, tout moun ou te kapab di ki te konstitye opozisyon pa rapò o ministè de Jezi, tout moun ki te ostil a ministè de Jezi, yo te la, yo te prezan. E paske yo te la, yo te prezan, ou te kapab konsidere ke moun sa yo, yo te kapab, si w vle, demanti sa ki di dan lèzevanjil. FF. Bruce, li menm ki se yon ekspè e nan sa ki konsène e le Nouvo Testaman, misye di ke moun sa yo ki te la a sèt epòk e ki te la pandan ke levanjil yo te an sikilasyon, ou te kapab konsidere yo kòm de pwokiratè, dan le sans ke de pwokirè, ou te kapab konsidere yo te kòm de moun ki te kapab la kòm yon pati advèrs. ki te kapab si w vle ap pwononse yo kontre lèzevanjil men ou pa t jwenn tip de bagay sa yo. Ou pa jwenn yon moun a sèt epòk, o premye syèk, ki pwodui yon ekri pou refite levanjil yo. Ou pa jwenn sa. Paske l te toutafè nòmal ke piske te gen liv an sikilasyon, ou gen kat levanjil, ou gen twa levanjil an di k ap sikile. Ok, donk lè sa ou te kapab e tou senpleman jwenn de moun k ap ekri kont sa. E se sa ke w ap jwenn jisko dezyèm syèk. W ap jwenn de moun y ap ekri kont erezi. W ap jwenn de pè de legliz k ap ekri kont yon seri de bagay. Te gen yon, te gen yon eretik ke yo te rele Marcion. W ap wè gen moun ki ekri kont Marcion. W ap wè gen de moun ki ekri kont yon panse payèn. Poukisa? Paske yo estime ke bon, yo bezwen yon defans. Enben, ou t ap jwenn yon moun ki ta pral ekri oubyen de moun ki ta pral ekri kont levanjil yo tou wi. Si levanjil yo t ap di yon bagay ki pa t kòrèk nan sans sa a. E w ap gade moun sa yo ki te nan opozisyon a Jezi Kris, yo te gen mwayen yo, yo te gen mobil la, yo te gen opòtinite pou yo te kapab refite levanjil. Men yo pa fè l. Poukisa? Paske pa gen refitasyon pou bagay ki vrè. Yo pral di, Kisa w pral di? Jezi Kris te gen yon ministè piblik. Li pa t gen yon ministè prive. Ilèvre ke gen de ansèyman Jezi Kris bay disip li yo pèsonèlman, men pifò mesaj, pifò parabòl Jezi Kris yo, se an piblik li bay yo. Pifò mirak Jezi Kris fè yo, se de bagay dòd piblik e se de bagay ki te an diskisyon. E se sa k fè gen de moun lòske yo wè Jezi Kris fè bagay sa yo, yo pa kwè nan li menm, yo di konsa ke li anime pa Bèlzebul, paske yo pa kwè. E donk lòske kounye a la levanjil yo ap prezante tip de tip de pèsepsyon sa ke moun te gen sou Jezi, la ankò l konfime verasite levanjil yo, paske si w ap prezante yon ewo, w ap prezante yon moun ki pafè an la pèsòn de Jezi Kris, ou pa pral di ke gen de mirak li fè yo di ke se pa Bèlzebul li fè yo non. Ou pa pral mete tip de bagay sa yo, paske se de bagay ki anbarasant. Or, anndan levanjil sa yo, ou jwenn plizyè kritè danbarasman. Y ap prezante w Jezi Kris ki Dye, men yon Jezi Kris ki fatige. Yon Jezi Kris ki, ki strese. Se de kritè danbarasman, men se paske yo te gen yon sousi bay verite a. Yo te gen yon sousi bay bagay la jan l ye a. E paske ou bay bagay la jan l ye a, lè bagay la sòti, pa gen moun ki kapab refite l, paske tout moun te gentan konnen l. E donk nan sans sa, ou kapab di ke sa asire verasite lèzevanjil nan nenpòt kou de jistis. Lòt reyalite tou se lefè ke twa premye levanjil yo, yo te ekri avan la chute de Jérusalem ki te fèt dan lan 70. E Jan li menm li ta pral ekri un petit peu plus tard. Men lòske w ap gade. resi sa yo ki prezante, se ke si yo ekri avan lan 70, Jezi Kris ministè l fini an lan 30 oubyen lan 33, depandamman de jan w ap konte. Donk, setadi ke se alenteryè d'un jenerasyon. Donk, tout levanjil yo ekri anndan jenerasyon Jezi Kris la menm, pèsonèlman. Donk, nan sans sa a, pa gen moun vrèman ki te kapab pral refite sa k fèt la, paske yo pa ekri de manyè elwanye dan le tan. e sesi li kontrè pa rapò a lòt ekri ansyen ki egziste yo. Pa egzanp, jodi a, tout moun ap pale de Jules César, èske ou konnen ke premye fwa ou pral genyen e yon istoryen ki pral ekri sou Jules César, se 400 zan apre lè fè? 400 zan apre wi! Sa vle di ou pa menm kapab verifye èske Jules César te egziste vrèman non. Paske pa gen temwen okulè non. Tel nè pa le ka pou lè zevanjil. Men si nou kapab fè konfyans a ke Jil Sezar te egziste, si n kapab ap ap mete fwa nou nan bagay sa yo, men kan è til de liv ki ekri nan yon entèval de trantan apre lè fè? Nan lespas di n jenerasyon?

Lòske w ap konsidere le Krisyanis, lòske w ap konsidere sa ki rapòte, se de bagay ki kanpe nòmalman devan nenpòt ki kou de jistis, paske verasite l li afime, verasite l li konfime, e li gen yon fòs de demonstrasyon ekstraòdinè ke pèsonn pa kapab di otreman. Donk, sètadi ke lòske yon moun rejte levanjil, lòske yon moun rejte le Nouvo Testaman, li pa rejte l sou yon baz, kòmsi m ta di w li pa gen evidans, non. Le pli souvan moun nan rejte l sou yon baz moral. Poukisa? Paske moun nan kapab gen yon stil de vi ke labib kondane, donk li pa, pou, pou l, paske l pa vle chanje stil de vi, enben donk li rejte lèzekriti. Men pa gen yon baz pou yon moun rejte labib sou yon, nan yon dimansyon entèlektyèl. Li pa posib. Pa gen baz pou yon moun rejte lèzevanjil sou yon dimansyon faktyèl. Li pa posib. Pa gen baz pou yon moun rejte levanjil sou yon dimansyon istorik. Li pa posib.